Li lè pou n sonnen twonpèt la wi. Jèn yo, e sitou ak jèn yo m ap pale, jèn ventan yo, dizuit, disèt, dizuit, ven yo, leve kanpe, leve kanpe! Bonjou, bonjou, bonjou Team Kadoubadou, bonjou nouvo subscriber m yo, mèsi anpil dèske nou abone nou a chanèl la. Tadou badou voye bizou pou nou. Pandan ke la, sa se ti morning training mwen, se ti antrenman chak maten mwen pou mwen ale mache. Fòk nou fè ti la mach nou. Pou nou kite kè an sante, e problem avèk tout lòt problem sante yo. Pou nou batay avè yo. Fòk nou fè ti lamàch nou. Nou pa bezwen chèlbè pou n al fè lamàch. Nou pa bezwen ap fè bagay rapid a ti pa repoze ou sou selon fason nou, sou jan ke kò nou ka asepte l, nou fè l. Kado Bado fè ti video sa se poum vin di a tout tout peyim tout moun tout pèp ayisyen m yo kap viv an ayiti poum vin swete yo bon fèt di travay. Profèt di travay. Li ekri nan bib la. Si nou ale nan sòm yo nap wè kote Bondye di ke la vwa di pèp se la vwa de Dye. M wè nou poko janm ka rekonèt sa toujou. Donk m wè si nou pa leve kanpe pou n pwoteje peyi nou. Pou nou fè sa nou dwe fè. Pou nou rekonèt ke nou pa gen yon gouvèneman, se nou menm ki gouvèneman tèt nou, ki pou pwòpte lari nou, ki pou pwòpte kwen kay nou, ki pou pwòpte pye bwa k ap bay manje pou nou manje, pou n pa mouri grangou, nou pa nan anyen ki bon. Mezanmi, depi lontan. Tan yon seri de chantè tap voye mesaj ban nou. Map gade m te timoun map tande mizik sa yo. Bon mezanmi menm granmoun la se menm mesaj yo toujou kap pase men nou enkredil fanmi m yo. Nou enkredil wi pèp mwen yo. Poutèt Nou kite ke yo vin mete yon seri de bagay nan peyi an ki pou egare nou pou bouche tou je nou. M pa di ke pwogresyon pa bon non, men tout pwogresyon gen yon limit. Ti jèn nan sispann kanpe dèyè tiktok, sispann kanpe dèyè telefòn, fòk nou leve, fòk nou fè vwa nou pase pou nou devlope peyi a. Paske si nou fè 365 jou chita devan yon telefòn dèyè tiktok, di m ki pwogresyon nou fè? Donk men menm mwen leve pou m di nou fòk leve kanpe pou n travay, pou n fè konbit, pou n netwaye lakay nou, pou n fè peyi nou bèl, fè peyi nou pwòp, pa ret tann gouvèneman k ap vin retire fatra pou nou. Donk men menm lè m te piti. Premye me fèt di travay. An gade w wè. Tout lekòl yo ap defile sou Channmas. Jean Claude Duvalier nan palè, bèl palè pentire, ou wè pan yo ki nan lakou an. Mawon ap pase tout moun. Tout moun. Lekòl, tout lekòl ap defile, fanfò. Pou y ap fete premye me fèt di travay. Te gen yon poto yo te rele l Maswife. Oto sa yo pase lwil sou li epi anlè l te gon sak, sak la yo met lajan ladan l. Donk moun ki ka grenpe poto sa li pran lajan an, lajan an se pou li. Donk mezanmi se bèl bagay wi. M ta rekòmande nou ale, m pa konn si youtube genyen kote pou yo mete ane 80 ok fèt di. Fèt di travay o chòd Mars. Pou nou te wè bèl bagay ki te konn gen. Donke, fanmi m yo, li lè pou n sonnen twonpèt la wi. Jèn yo, e sitou ak jèn yo m ap pale, jèn ventan yo, dizuit, disèt. 18 20 yo leve kanpe leve kanpe pou n fè peyi nou bèl kay blan an li pa pou nou arive yon moman yap mete nou deyò kanmèm yap mete nou deyò nou pap janm alèz wi se vre gen bèl machin bèl kay bèl wout men yo te travay se travay yo te travay wi Li te vin konsa. Se pa yon kout bagèt, se pa t yon kout majik ki fè peyi w konsa. Nou te sonje ke Ayiti se te la perle des Antilles. Nou ka fè l tounen menm jan. Pa kite premye me pran nou nan salte. Pa kite 18 me pran nou nan salte. Leve fè konbit. Moun Petyonvil, moun Dèlma, netwaye plas yo, plante ti pye bwa, plante, plante, plante. Bon sou plas yo nou pa bezwen plante flè non. Si nou jwenn pye sitwon, pye mango, pye fwi, paske mond lan an dekadans. Mond lan an dekadans. Se enpòte nou enpòte manje. Ka gen rive si n ap tande nouvèl yo nou pa p ka menm ka enpòte ankò. Donk se sa nou plante a ki pral ban nou manje. Donk mes amours se sam tap di nou fòm kontinye avèk la mòch mwen nap gade nou wè tan an mare e fòm fè vit pou lapli pa mouyem donk bòn fèt di travay bon premye me leve kanpe netwaye katye nou tèt ansanm netwaye katye nou netwaye plas yo fè yo bèl ok mes amours bizou bizou.